Bonjou bonswa tout moun non pam se Belen Deschler Clergé mwen se rèn setyèm A se yon plezi pou mwen poum patisipe nan konkou rèn nan a Belè ane sa konkou rèn sa fè anpil bagay pou mwen mwen te timid mwen vin pa timid ankò mwen ka prezante devan nenpòt piblik mwen ap tann nou tout nan final la. Merci. Bye.
Bonjour Bonsoir Mwen se Moira Louis Marc Mwen reprezante klas 7 èm B nan konkou rèn Institut Abelard. Konkou an li fè yon gwo bagay pou mwen. Mwen. vrèman erez konkou sa se yon konkou ekstra òdinè konkou an fèm dekouvri talan m li fèm alèz poum pale an piblik devan tout moun sa yo m vrèman kontant m envite nou tout nan final la vin sipòte m. Merci.
Bonjou bonswa tout moun mwen se takia Mohamed Jasmine mwen se rèn setyèm se a mwen te timid m pa timid ankò. Map di tout timoun ki timid yo, yo mèt antre nan aktivite konsa paske m kwè yo yo pap timid ankò. Mwen envite tout moun kap gade m la nan final la. Mèsi!
Salut tout moun, mwen se Wenzana Lendy Fenelon, mwen se rèn 8 tièm A nan Institut Abelard e se yon fyète pou mwen e yon onè pou m patisipe nan konkou rèn sa. Konsèy mwen pou moun kap vin dèyè yo se pa dekouraje, toujou mete konfyans nan tèt nou, pa janm dekouraje nan sa nap fè, menm ke yo di nou li pa bon pa janm mete nan tèt nou sa nap fè yo pa bon vre. Konsèy pou timoun ki pa vle al lekòl yo, menm ke paran yo gen mwayen, Pa fè sa. Lekòl se yon espas pou w aprann. E mwen menm, lè m nan lekòl la, m santi m pi byen ke lè m lakay mwen paske lè m nan lekòl la timoun yo ap ban m blag, m pa santi m jennen. Lè m lakay mwen, m konn ap mande kilè pou lekòl la ouvè. Timoun ke paran yo pa gen mwayen pou yo voye yo lekòl la, pa dekouraje. gon moun kanmenm nap jwenn ki pou enskri nou lekòl. Konkou an fè anpil bagay pou mwen paske nòmalman m te yon timoun ki te trè timid, m pa t renmen danse nan mitan moun, e lakay mwen m te pi fasil ap danse, menm ke sa m pa t renmen danse devan manman m, konkou an fè anpil bagay pou mwen. M ta renmen ranpòte konkou an paske m ap alèz ak, m alèz ak tout rèn yo, m bay blag avè yo tout, m pa nan bagay fache lè m wè m ap twaze entèl, m ap twaze entèl. Ba nou bagay sa. Nou tout se rèn, menm ke son sèl moun kap pote kouwòn nan, men nou tout se rèn, konsidere nou tout se rèn. Map tann nou tout vin sipòtem nan final la. Merci. Bye bye.
Bonjour tout moun e tout moun kap gade mwen sou satellite TV a mwen se Leïla a prezime rèn 8 tièm be a nan l'institut Abélard o konprann nan li edem poum jwenn talon sa mte gen kite kache yo e li on ti jan pase strès sa mkonn genyen pou vrèman on rèn fò pa rèn fò pa rèn senpleman pou talanw men Fò ren osi pou etid ou fò fò pase etid ou etou fò fò ou avanse etou fò fò avanse epi ou travay et travay ankò pou ou ka jwenn reyisit lan e sa ou te vle devni. Lekòl se lavi epi epi tou fò m ka pase mesaj m ka kòman di a pou m ka fè ou. M ka bay yon ide pou jous pou yo ka al lekòl, paske gen plizyè moun ki nan, ki nan Leyogàn eksepsyonèlman, pa egzanp la, yon moun k ap fè bòlèt yo ki gen mwayen, ki gen anpil mwayen, m ka, m ka pase yon mesaj a yo pou yo ka, pou yo ka, paske kòm yo gen mwayen yo te ka mete timoun ki pa, ki pa gen mwayen pou yo al lekòl yo pou yo ka al lekòl. Mwen envite tout moun kap gadem la pou yo vin sipòtem vin nan final la.
Coucou, mwen se Jaïna Debord, mwen se reprezantant nevyèm A, mwen fyè dèske map patisipe nan konkou Reine a l'Institut Abelard 2023. Konkou an reprezante yon gwo bagay pou mwen, li fè mwen met tèt mwen valableman an valè, li fè mwen devlope talan m ke m pa t panse m te genyen. Lòt rèn yo, m ap mesaj m t ap bay yo, menm ke yo ta anvi strese, mete strès la de kote epi pou yo devlope talan yo e toujou fyè de yo. Si m pa rèn dè rèn, m p ap mete tèt mwen yon bò, tankou pou m pa avè yo, tout kote yo ye m ap toujou la avè yo,

Bonjour, bonsoir, m salye tout moun, tout moun kap gade m yo, non pa m se Rose Elisinda Louis Jean, mwen reprezante klas nevyèm B a nan konkou Reine Abira. Se avèk yon gran plezi, yon imans jwa. Pou mwen menm pou m patisipe nan e konkou rèn abela ane sa. Konkou sa map patisipe a li edem retire timidite lakay mwen, li edem li edem montrem anpil bagay ki te kache lakay mwen kem pat konnen, li edem aprann nouvo bagay epi pou m ka vin yon moun meyè nan vim. Lòt rèn ki patisipe nan konkou an map ba yo konsèy se pa yon konpetisyon. Nenpòt jan, se pa yon chan batay kote moun vini pou yo goumen. Se pito yon kote ou vin amize w epi tou vin santi ou kontan, vin ede w montre kiyès ou ye, retire move bagay ki pa t bon lakay ou. Se yon fason pou yo viv an fanmi. Mesaj m ap genyen pou timoun ki ta anvi vin lekòl ki pa gen mwayen, ki pa gen chans pou vin lekòl, pou vin chita sou yon ban lekòl menm jan avèk tout elèv. Map ba ou konsèy pou ou pa lage tèt cho nan nenpòt bagay epi tou kòm nou pa konn kote peyi ap lage nou pito kote lavi ap lage nou rete avèk dinite epi swiv yon chemen kap bon pou yo. Se te avèk yon gran plezi pou mwen menm Rose Elisanda pou m te vin fè yon ti pale ansanm avèk nou tout lan kap gade m nan.

Bonjour bonswa non pam se Douny Derida Mimi mwen genyen 15 lane mwen se reprezantant klas segondè 1 a nan enstiti abela ane sa se avèk anpil kontantman ke map patisipe nan konkou rèn sa konkou rèn nan pote anpil chanjman lakay mwen e li fèm aprann anpil de mwen tou dabò li retire timidite kem te genyen. Answit li fè m fè nouvo konesans avèk anpil bagay daprè rechèch mwen fè pou m te pote nan prestasyon avan. Konsèy mwen pou lòt rèn ki k ap patisipe nan konkou an se toujou rete pozitif nan sa y ap fè e kwè nan tèt yo. panse ke reyisit yon moun se reyisit pa yo tou. M ap envite tout moun ki ap gade m e ki renmen m, ki vle ankouraje m nan final la, spesyalman paran m, moun lakay mwen yo, fanmi m. E m ap voye yon gwo salitasyon pou manman m ki se Marie Gérald Garçon. Mèsi.

Bonjour, bonsoir tout moun kap gadem. Mwen se Louftamar Dudly Anise, map fè ns 1 B nan Institut Abelard. Mwen kontan paske m patisipe nan konkou rèn ane sa. Konkou sa li pote anpil chanjman nan lavim paske mwen te. Mwen renmen strese anpil e mwen yon ti jan pè moun e gras a konkou sa m kòmanse gen kèk chanjman nan mwen. Konsèy mwen pote pou tout rèn ki patisipe nan konkou ane avè m pou yo kwè nan tèt yo e se pa nenpòt konkou li ye e pou yo gen konfyans nan tèt yo menm jan ak mwen ki gen konfyans nan tèt mwen.

Bonjou bonsoir tout moun non pam se Ashanti Jean Charles mwen se reprezantan klas secondaire 2 seri LLA. Kòm nou konnen deja se yon konkou Institut Abelard toujou òganize chak ane ki pèmèt timoun yo dekouvri ki talan ki genyen lakay yo e mwen mèt di se gras a konkou sa ki fè map dekouvri talan kem gen lakayanm. Se nan konkou sa m aprann ke mwen ti jan pa pè piblik epi mwen ti jan konn danse tou avèk pale, pa pè moun, kòmsi m ka kanpe devan yon piblik pou m ap eksprime tout sa m santi. M kwè se gras avèk konkou sa ke yo òganize chak ane a. M ap di lòt rèn ki patisipe nan konkou an menm jan avè m, felisitasyon! Paske se pa yon mens afè pou kanpe devan yon piblik pou ap eksprime, pou ap pale, pou ap di tout sa ou santi devan tout moun sa yo e yo fè anpil efò, fè anpil efò tou pou arive pran kouwòn nan. Yo travay di e m kwè ane sa se mwen ki ap pran kouwòn nan. M envite nou tout nèt nan final la e m kwè tout moun ki ap sipòte rèn yo ap vini pou yo sipòte rèn nan pi plis. Depi m wè nou, m ap kontan pi plis e m ap gen plis kouraj pou m eksprime sa m gen pou m fè a. Bye! A la pwochèn!
Bonjou bonswa tout moun Kòman nou ye? M espere nou anfòm Non pa m se Wisnerline Vainqueur Mwen gen 15 zan Mwen se reprezantant klas S2B nan konkou a ane a Mwen patisipe nan konkou an non sèlman pou m montre talan ke m genyen e timoun mwen yo kab akonpanye m pou yo montre talan ke yo genyen epi pou m moutre a tout moun ke vrè valè yo pa janm pèdi. Mesaj Mesaj mwen ap gen pou rèn kap patisipe nan konkou a avèm yo, se pou yo pa konsidere konkou a tankou yon batay. Pou nou konsidere l tankou yon amizman kote nap konn lòt moun, nap abitye a lòt moun e nap familyarize nou avèk lòt kilti, lòt moun pou n pou n pou n pi alèz. men pou nou pa kòmsi lè youn gen youn pèdi pou nou pou youn vin rayi lòt. M ap envite tout fanmi m, zanmi m, kamarad de klas mwen yo vin asiste a konkou sila a ki se final konkou rèn nan e m ap envite nou pou nou vin sipòte m e pou nou vin e sipòte m pou nou vin amize nou. Mèsi, orevwa!

pou m ka fè fyète tèt mwen, lekòl mwen, fyète klas mwen. E lè m fin pran kouwòn nan, m p ap sèlman rete la, men patisipe nan gwo konkou tankou Miss Haïti, byento Miss Univers, pou m ka fè fyète vil natal mwen ki se Leyogàn, an gwo fyète Ayiti. Konsèy mwen pou jèn yo k ap gade m nan la, se. Se m ap pran, m ap repran menm pawòl, menm pawòl yon gwo atis ayisyen ki fè, ki fè drapo l flote toupatou nan mond lan ki se BIC Tizon Dife ki te di, Kwè nan tèt ou, kraze bèt ou, jere tèt ou. Paske nou menm jenès lan, nou se avni peyi a. Konsèy mwen pou lòt rèn ki patisipe nan konkou an, se. Kwè nan tèt yo, se menm konsèy, se menm konsèy m ka bay tout lòt jèn, kwè nan tèt yo, kraze bèt yo, jere tèt yo. Pase nou tout, nou se 12, nou se 12, nou tout, nou tout se rèn, nou tout se rèn. Si yon moun pran kouwòn nan e pase l te fè yon efò anplis. Si yon moun pran kouwòn nan se pase l te fè yon efò anplis.